Mèkredi se 22 janvye 2025. Se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik, fanmi, kèlkeswa kote w ap koute n, byenveni sou Haitian Public Media e bòn journe. Mwen vle ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke w konnen depi ke w panse y ap benefisye. Depi ou wè ti imaj sa, sa vle di mwen pa nan studio lokal la. Men kòm toujou, mwen pap kite n san enfòme. Mwen pwal pataje avèk nou menm tout gwo dosye kap fè aktyalite nan mond lan. E medam e mesye, gen anpil. Yè m te pataje avèk nou menm inogirasyon di prezidan Donald J. Trump, konnya la ki se 47 tièm prezidan Dèzetazini. Apèn ke l te fin prete sèman, li te kòmanse sinye de lòd egzekitiv, mwen te eksplike n kisa ke yo te ye. Men medam e mesye, pami tout lwa sa yo, ke Trump eseye siyen gen anpil konplikasyon. Pase kom nou konnen Lèzetazini se yon peyi de lwa, bagay pa ka selman pase paske yon moun deside l. Gen anpil òganizasyon, gen anpil avoka, gen anpil jij e finalman gen pèp la ki dwe pale pou yo deside eske se konsa ke yo ta vle peyi sa mache. e se sa a ki rann Lèzetazini eksèpsyonèl. Kòm mwen te pataje avèk nou menm yè, Trump te siyen anpil anpil lòd ekzekitiv. Li te ranvèse anpil lwa ke Biden te mete sou pye e li te enplemante anpil nan lwa pa l tou. Yè, New York Times te deklare Travay ke Trump fè la a pou l ranvèse dè zane dè lwa e dè pwosedi ke Biden te mete, se yon ajenda ki pwal mete Lèzetazini nan yon kondisyon kote ke yo pwal chanje fondamantalman lè lwa ki gouvène Lèzetazini, bagay ki rann Lèzetazini yon peyi global. kòm yon peyi ki se yon sanktyè pou refije avèk imigran. Paske Lèzetazini se sa ke li ye. Se yon peyi ki se yon sanktyè, yon refij pou sa yo ki bezwen yon refij. Men Trump avèk plim li Li vle chanje bagay sa. Kòm nou konnen medam e mesye yè se te nan joune sa ke mas depòtasyon ta dwe kòmanse. Selon sa ke nou aprann, sanble gen dè ti difikilte. Nou pa vle di ke l pat kòmanse men si n tap koute Fox News Selon lè kesyon ki tap poze a Tom Homan se li menm nou konnen ki bouwo a ki pwal enplemante mas depòtasyon an. Sanble medam se mesye gen de difikilte. An nou koute kesyon ki te poze a li menm e kijan ke l te reponn li. Paske selon Fox News sanble sa ke yo te espere a Kòm mwen te di n deja, yè ki te 21 janvye, yo te anonse mas depotasyon pral kòmanse, kote ke nou pral wè devan kamera, nan medya, nan televizyon, dè moun ke ice rasanble pou kòmanse mas depotasyon sa a. Men mèdam e mèsye, bagay yo gen lè pa fasil konsa. Gen dè difikilte, gen dè pwoblèm.

t ap gen yon mas depòtasyon ki t ap fèt paske se sa ke yo te pwomèt. Men, sanble ke genyen yon pwoblèm paske n pa wè mas depòtasyon ke nou te pwomèt la. Etam Omen li menm li reponn, Wi, li kòmanse. L ap fèt nan plizyè vil Ozetazini. Men medam se mesye sanble gen anpil skeptics, moun ki pa vreman kwè ke bagay sa deja komanse. E nan cnn se te menm bagay la. An nou koute Tom Homan ki tap reponn kesyon

Si n kapab kwè sa Tom Homan li menm li di la a, mas depòtasyon operasyon sa a deja kòmanse. Men, nou pa santi gen yon konfidans san pou san nan vwa bouwo a, Tom Homan. E se pa ou menm sèl ki santi jan de ezitasyon sa a, sanble ke jounalis la li menm tou

ke ice ap ramase moun nan. Paske, tande byen medam e mesye, Ozetazini se yon peyi ki gen anpil kamera, anpil telefòn, tout moun tout kote kapab rapòte sa kap pase. E mwen garanti ou, lòske bagay sa kòmanse, nou pral wèl nan tout sosyal medya, tout kote, yo pral pibliye mas depòtasyon kap fèt. Nan tande byen. Nou pa di ke l pa kòmanse. Men, sa ke m vle fè w konnen sè ke medya a, Fox News ki se pòtpawòl Prezidan Trump, avèk anpil lòt medya, ap poze kesyon paske yo pa wè pwomès mas depòtasyon ki te fèt la. Donk yo santi gon ezitasyon e medam e mesye nou pral pale kisa ki ezitasyon an, poukisa ke jodi an la ki se 22, yè ki se te 21, se yè pou ke mas depòtasyon te kòmanse, te gen anviwon 1.4 milyon moun ki ta sipoze ap anbake nan batiman, nan avyon pou transpòte nan peyi yo lakay yo, men jodi a se 22 e bouwo a pa kapab reponn dirèkteman èske vrèman medam e mesye mach depòtasyon an kòmanse. Alò, li deklare se paske yo pa vle di ki kote l ap fèt pou sekirite ofisye yo. Mwen konprann sa, paske se konsa l ta dwe fèt. Men medam e mesye, pwopagans ki te fèt pou yè, sa k ta pral rive, sanble ke sa n te espere a, se pa sa ki rive. Sa pa vle di li p ap fèt, men sa ki te pwomèt yè a li menm, li pa t akonpli. Aprè sa, Tom Homan kontinye pou l klarifye e pou l di ke red la, oubyen mas depòtasyon an, l ap kontinye e yo pral jwenn moun sa yo. Gen yon bagay ke l ajoute ladan l, se yon perèz ke l ye, m ta vle n koute l. And we will find him, but when we find him, he may be with others. Others,

bouwo mas depòtasyon an li deklare. Li fè konnen ke lòske yo al arete moun ki ap chèche yo, sa vle di kriminèl ki ap chèche yo, nan tande byen, nou te kwè ke yo te deja genyen moun sa yo nan men yo, men sanble selon sa ke l di la a, gen anpil nan moun sa yo ke yo pa genyen nan men yo, yo pral dèyè yo. E lòske yo rive epi y al chache moun sa yo, si yo jwenn yo avèk yon lòt moun, menm lè moun sa li pa yon kriminèl, y ap depòte l tou. E medam e mesye, sa ke l di la a, li pa fasil konsa. gen lwa ki pwoteje moun sa yo tou paske yo pa ka ranmase yo pou al depòte yo. Men sonje m te fè n konnen ke pa gen ase resous e osi pa gen ase moun ki vle patisipe nan pwosès jan ke Trump vle fè l la. Ou pa kapab pran yon moun ki deja Ozetazini pou depòte l san ke l pa pase devan yon jij. E menm lè jij sa a se yon jij Trump ke li ye, li dwe obsève lwa a kanmenm. Donk, sa pral pran resous, li pral pran tan, li pral pran lajan, US pa gen ase kapasite kabann pou kenbe 1 milyon moun. Donk, ou kapab wè, malgre ke Trump pwomèt tout bagay sa yo, patizan l yo kwè l vrèman, men enplemantasyon an p ap fasil jan ou panse l la. Paske bagay sa li konplike, li gen revè, li gen dèyè l, de branch ki bezwen etabli e òganize avan ko koupe yo. Jounalis la te bezwen presizyon sou sa ke misye di la, paske taktik la, se yon taktik de perèz. Kote ke, yo pral fòse sitwayen fanmi, pou yo livre fanmi yo. Ou byen, mete moun sa yo deyò lakay yo. Si w ta gen yon moun lakay ou, ki ilegal, donk, ou kapab pè pou yo pa depòte ou tou, nan sans sa ou pral lage moun nan, mete moun nan deyò. Kreye yon keyòs nan peyi a. Se pa sa sèlman. E si moun sa marye avèk yon sitwayen Lèzetazini? Èske Trump prepare pou li adrese bagay sa yo? Medam e mesye, bagay la pa fasil jan ke nou panse a. Paske, mwen te di nou yè, lè Repibliken pa vrèman vle rezoud pwoblèm imigrasyon an, paske yo benefisye ladan l, sa son verite. E an sekrè, se pa sèlman lè Demokrat k ap reziste aksyon Trump lan, men anpil pwo-biznis Ozetazini ap reziste l tou. Yo pa vle an piblik pou yo pale, paske sonje byen, konstitiyan yo a, sa vle di ke moun ki vote pou yo an, yo osi dakò avèk Trump, men Sa yo ki vle itilize imigran pou fè lajan, yo pa ta renmen imigran yo depòte. Men yo pap janm parèt an piblik pou yo fè deklarasyon sa a. Men anba anba, y ap mete presyon sou gouvènman an pou li teke dizi, kalme w, fè pwopagans, men pa fè aksyon jan ou ta dwe fè l la. Sa map di w la a, se yon bagay ki konplike, men se sa ki politik la Ozetazini. W ap eseye kanmenm travay, batay pou sa ke w vle a, men nan yon lòt men, ou fè sanblan ke w pap travay pou li, ke w pap batay pou li. Sa vle di ke wap pale nan tou 2 bò bouch ou. Yon bò wap satisfè gwoup sa, e nan bò sa ou vle satisfè gwoup sa. Men sak pral rive, gon kote k pral rive konnya la, verite a, reyalite a dwe parèt. E moun nan dwe montre vrè koulè li. E se sa kap pase la. An nou koute kòman ke jounalis la pral eseye fòse bouwo a pou l esplike sa ke l vle di la a. Paske kòman ke w pral ranmase moun, menm lè moun sa pa janm fè krim, pou depòte l paske li te ansanm avèk yon moun ki se yon kriminèl. Sa a se yon akt de perèz ke yo vle mete nan kè pèp la. E sa ki enpòtan pou w konnen, ou dwe chache konnen dwa ou. Chache konnen dwa ou. Kontakte dè òganizasyon k ap defann dwa moun pou yo kapab ba w dè dokiman pou w li pou w konprann dwa ou nan peyi sa. Kòm mwen te di n yè, medam e mesye, Lèzetazini poko yon diktatèchip. Lèzetazini toujou jodi an la yon peyi demokratik avèk dè lwa etabli. ou pa kapab abize yon moun fasilman konsa. Kèlkeswa moun nan, ke ou sot Ayiti, ke ou sot Kiba, ke ou sot Venezuela, ke ou sot Afrik, kèlkeswa kote ou soti an, si ou pile pye tèritwa Dèzetazini, ou antre ladan l, lwa peyi a li kouvri ou, ou gen de dwa ke yon moun, yon sèl moun pa kapab vyole konsa. Èske nou konprann? E yè m te poze kesyon an. Mwen te mande èske gen moun ki ka di m ki peyi sou latè ki bay dwa sa yo. M ap tann jiska jodi an la a, mwen poko jwenn yon moun ki di l. Paske li pa genyen, pa gen kote medam e mesye sa fèt. Kèlkeswa peyi a, si prezidan an kanpe, li di tèl bagay, tèl bagay, se fini. Pa gen pèsòn nan peyi a, pa gen jij ki pral efase oubyen chanje desizyon prezidan an. Yon sèl moun, li se mèt. Alò, banm poze yon kesyon. Ou ta vle fè m konnen Putin ta deklare, Mwen vle depòte gwoup moun sa yo nan peyi m. Ou panse ta va gen avoka e jij ki ta pral di non ou pa ka fè l? Non, sa pa ka fèt ditou ditou. paske peyi dictatorship se sa ke li ye se yon lòm sal panse a li menm sèl se li menm ki prime li se dye nan peyi a lèzetazini pa nan kad sa a nou pa dil pap rive non men medam e mesye pral gen anpil batay anpil san pral koule pou sa ta fèt nan peyi dèzetazini.

Lè n al chache yon kriminèl, yon moun ki isit ilegal, nou jwenn li avèk yon lòt moun, donk gen posibilite n ap arete moun sa yo tou. E gen plis detay sou bagay sa, mwen va pale de sa yon lòt lè. Men sa pou w konnen sèke Sa ke l di la a, yo ka fè l, men, si sa ta rive ou, ou genyen èd deyò a la a. Ou gen dè òganizasyon, dè avoka e dè ju, e dè jij, lwa a, li pral defann ou, ou dwe konnen dwa ou, kèlkeswa pozisyon Ozetazini. Ou dwe konnen dwa ou. Ou pa dwe lèse yo abize ou san ke ou menm, ou pa chache èd pou ede ou. Menm lè ou ilegal nan peyi a, ou gen dè dwa. Sa a li ekri dan la konstitisyon dè Etazini, paske lè Etazini se yon peyi ki gen lwa sa a ladan l, yo pa kapab konplètman elimine dwa ou. Se pa sa sèlman medam e mesye. Nou sonje Trump osi te siyen yon lòd egzekitiv pou l kapab elimine birthright citizenship. Mwen pale de bagay sa souvan, mwen te esplike nou yè ki sa ke l te ye ankò. Se kote ke lalwa di nan 14 amandman, nenpòt moun ki fèt oubyen ki natiralize Ozetazini, ou se Ameriken. Kèlkeswa ki stati paran ou, Si ou fèt nan peyi sa a, Lèzetazini Damerik, ou se yon sitwayen ameriken tankou tout lòt sitwayen ameriken. Bagay sa a, li ekri nan istwa peyi sa a pou dè santèn dane. Li la. Li pa kapab efase pa yon plim. M te di n sa deja. Men medam e mesye, pou nou konprann peyi sa a? Ki moun k ap anfòse bagay sa yo nan peyi a? E osi, pou w konnen poukisa yon seri de bagay te kreye pou pwoteje dwa moun Ozetazini, an nou fè yon ti istwa tou piti. Apre Premyè Gè mondyal, Lèzetazini te rive yon kote kote ke li te pè anpil, paske nan peyi Lèzetazini te gen anpil moun nan tout nasyon ki te abite isit. Anpil moun. E nan moman sa a, n ap pale ane 1919, 1920 yo, te genyen yon pè nan peyi sa pou ke Larisi ki te vin kominis e te gen anpil bagay sosyalis nan mond lan, US te pè pou ke jan de politik sa yo pat enfliyanse oubyen enfiltre dans la politique des États-Unis. E yo panse des imigran ki sot nan peyi sa yo ki te Ozetazini kapab enfliyanse oubyen enplemante kominis avèk bagay sosyalis nan peyi a. Na sonje byen, apre Premye Gè Mondyal. E si nou vle pale distwa, se bagay sa tou an 1915 ki vin ogmante bezwen pou yo t al anvayi peyi Dayiti. Se paske Lèzetazini te pè ke kominis te kapab pran kontwòl nan peyi Dayiti. Fachist avèk sosyalis te kapab pran kontwòl nan peyi Dayiti. E apre ke yo fin touye prezidan yo, keyòs leve nan peyi a, Lèzetazini antre nan peyi a pou garanti ke pa gen yon lòt gouvènman, yon lòt sistèm ki pran kontwòl peyi Dayiti. Men Ozetazini te gen yon bagay k ap pase la tou. Paske yon seri de moun, refije ki te nan peyi a, US vin pè pou moun sa yo pa vin enplemante kominis nan peyi a. E ki sa ke yo fè? Menm bagay ke nou wè jodi an la. Yo kòmanse enplemante yon mas depòtasyon. Ranmase moun, medam e mesye, san yo pa jije moun yo, vyole lwa moun yo, e pran yo, voye yo nan peyi yo. Yo sezi bagay moun yo, se son dè choz vrèman ki te mal ki tap pase nan moman sa a. Te vin gen yon bagay ki rele Palmer Raid. Palmer Raid se kote ke yo antre lakay ou, se yon bagay ki te fèt pa Depatman Jistis Lèzetazini. E Atoni Jeneral Michel Palmer se misye ki te an tèt pou ranmase sosyalis, kominis, anachis depi l sispèk yon moun pa t ameriken san pou san, yo ranmase moun sa yo e yo voye yo nan peyi yo. Yon bagay ki te enjis, paske anpil nan yo menm te fèt nan peyi Lèzetazini. Men nan moman sa a, US pa t kè kiyès ke w ye, yo ranmase w san jijman, yo voye w nan peyi w. Menm sa ke nou wè ke yo vle fè jodi an la a. Men, nan epòk sa, pandan ke bagay sa tap rive, te gen yon seri de gwoup moun tou ki pat vle chita pou yo lèse Lèzetazini fè sa ke l vle. Gwoup moun sa yo kanpe kont sa k tap fèt la. Yon seri de avoka, aktivis, yon seri de prèt, tout moun, yon seri de gwoup moun kanpe yo di non, nou pa ka lèse dwa yon seri de moun ap vyole, tann nan yon peyi ki te bati par les immigrants. E moun sa yo, anpil nan yo n ap gade la a, yo leve pou yo kenbe e pwoteje dwa moun. E medam e mesye, avèk aksyon sa a ke moun sa yo te pran an, yo kreye òganizasyon sa a ki rele ACLU. Yon òganizasyon ki la pou defann dwa moun nan peyi a. Sa vle di, si dwa ou li vyole, òganizasyon sa a avèk anpil lòt dwe vini ede ou pou restore dwa ou. Jodi an la, medam e mesye, ACLU Li se yon òganizasyon ki pwal defann dwa moun Ozetazini kèlkeswa kote ke w soti, kèlkeswa pozisyon w nan peyi a. Paske lwa a, li dwe respekte e dwe gen de òganizasyon e de sitwayen ki pwal fòse gouvènman an, prezidan an, tout moun nèt pou yo koube anba lwa peyi a. Nou genyen Anthony Romeo, se li menm jodi an la a ki se direktè ACLU, ki se American Civil Liberties Union. Yon inyon de moun, de gwoup ki la pou defann dwa chak sitwayen nan peyi Dezetazini. Chak moun, ou pa bezwen sitwayen, chak moun vivan, menm moun ki mouri a, menm dead body a, li gen dwa nan peyi a. M vle pou w konprann sa. Ou pa dwe kouche e lese yon moun pyetine dwa ou, kèlkeswa stati legal ou nan peyi a. ke ou son imigran, ke ou pa imigran, ke ou legal, ke ou pa legal, ou gen dwa pou ou mande pou dwa ou li menm li respekte. E nou genyen osi anpil lòt avoka avèk anpil jij, atoni jeneral, pa egzanp nou genyen James, li menm ki kanpe kounye a la tou, nou kapab rele l kòm youn nan kochma Prezidan Trump ki deja kanpe la pou defann dwa moun Dèzetazini. Ebyen medam e mesye, apre ke Trump fin siyen yon lòd egzekitiv pou li ranvèse Birthright Citizenship, peyi a kanpe. Anpil òganizasyon kanpe. e yo kòmanse pote de plent nan lajistis Dèzetazini kont Trump pou lòd egzekitiv ke l kòmanse siyen. Depi yè, medam e mesye, anpil, anpil plent kòmanse ap pote devan lajistis kont aksyon ke Trump pran pou l deklare inilateralman ke li fini avèk birth right citizenship. Medam e mesye, avan m fè ou tande sa k ap pase la, ban m esplike ou enpe pou konprann ki sa k ta kapab rive kounya la si yo ta elimine birth right citizenship. Non sèlman li p ap yon avantaj pou Lèzetazini, Men, li pral kreye yon lòt keyòs, yon lòt dezòd ki pi gwo nan peyi a. Imajine yon timoun ki fèt ozetazini. Li pa genyen ak de nesans ni ozetazini, ni peyi ke US panse ke l son sitwayen. Chak ane, medam e mesye, plis pase 200 mil timoun nan kondisyon sa fèt nan peyi a. Chak ane. plis pase 200 mil timoun fèt nan moun sa yo ke US pwal dezinye ki pa ki pa sitwayen. Plis ke 200 mil chak ane. Donk Lèzetazini oubyen Trump pwal deklare timoun sa yo, yo pa genyen yon rezidans, yo pa sitwayen, yo pa moun, yo pa gen idantite. Se pa sa sèlman. Timoun sa yo pwal devni yon lòt klas sitwayen. ouvè pòt pou diskriminasyon kont timoun sa yo. Twazyèman, medam e mesye gen lòt pwoblèm. Birth rate, sa ki rele ogmantasyon popilasyon nan yon peyi. Ozetazini li trè ba. Paske jodi an la a, fi pa fè anpil pitit ankò. Tout peyi, espesyalman peyi ki devlope yo, tankou Lèzetazini, popilasyon l ap diminye, ki pa bon pou ekonomi peyi a. Donk, timoun sa yo ki ajoute chak ane nan peyi Lèzetazini, yo ede peyi a rete e avanse paske ou bezwen moun pou peyi a avanse. Paske Lachin jodi an la gen yon pwoblèm birth rate paske li te mete yon lwa pou ke fi pa fè anpil timoun e jodi an la bagay sa ap kraze peyi a. Donk Lèzetazini oubyen Trump mande pou ke US deziye yon gwoup moun nan peyi a yo pa sitwayen malgre lwa a, konstitiksyon peyi a, 14 amandman an li menm li deklare depi timoun nan fèt nan peyi a li se yon sitwayen. E medam e mesye fò konnen osi ki rezon lwa sa li menm li te enplemante Se paske osi, lè Etazini pa t vle rekonèt pitit esklav yo kòm sitwayen. Fò nou konprann bagay yo, pase lè n pa konprann yo, nou vote pou pen avèk ze tandike w pral pèdi bagay ki pi enpòtan an, dwa w, lavi w. egzistans ou. Yon grenn ze pa ase pou moun ta twoke l pou egzistans Edwa w. Eske n konprann? Donk, bagay sa yo kòmanse frape e pèp la kòmanse wè, a, sanble bagay n achte a Sa n panse n t ap achte a, chat ki te anndan sak la, lè m wetire l s on chyen ke l ye. Èske n konprann? Donk, depi yè la, medam e mesye, peyi sa anpil, anpil eta Ozetazini kòmanse prezante dè plent devan lajistis Dèzetazini kont Prezidan Trump pou bagay sa yo.

nosyon ke Trump inilateralman kapab deklare kiyès ki sitwayen avèk kiyès ki pa sitwayen. Yo prezante kòm mwen di n deja de konplent devan lajistis kont administrasyon an nan menm jou ke l kòmanse enplemante lwa li yo. e yo deklare paske Trump vle retire dwa sa a nan men timoun ki fèt nan peyi a, li pa sèlman pa konstitisyonèl, men li osi se yon akt vrèman ki mal pou w jete e repidye, lage nan poubèl valè ameriken an. jete sa ameriken an ye, ki sa l reprezante a. Non sèlman sa l fè a li pa konstitisyonèl, li kont lalwa, li ilegal, men, sa ke l fè a, se yon fason kriyèl pou l kapab rejte e repidye valè ameriken an. Li di ke dwa sa, dwa ke timoun sa resevwa lòske l fèt nan peyi a, se yon dwa ki fè Lèzetazini sa ke l ye a, yon peyi ki trè pwisan, ki dinamik nan jan ke l ye la a. Sonje byen, m te esplike n poukisa ki fè ke yo te mete bagay sa a. Paske Lèzetazini te rive yon kote kote ke sa yo ki te pitit esklav yo pa t sitwayen. Esklav la pa t sitwayen, li te twa senk de yon moun. Nan sans sa a, bagay sa a se yon grav èrè nan istwa peyi Lèzetazini. E jodi an la a, Trump vle repete menm bagay sa a ke yo te eseye efase nan istwa peyi Lèzetazini.

tout dwa ke yo genyen kòm yon Ameriken. ACLU deklare, Nou pap kite sa rive, atak ke yo pral fè sou timoun ki fèt nan peyi a. Se yo menm ki se jenerasyon fiti Ameriken, nou pap lèse bagay sa fèt san nou pa kanpe kont li. Li fè konprann ke administrasyon Trump lan, li foure men l twò fon. nan sa ke l fè yo, e yo kwè ke y ap gen viktwa sou do a sa yo. E medam e mesye, se pa sèlman ACLU ki te pale, nou genyen osi Letitia James ki se Atoni Jeneral nan New York, li menm tou

Kons titisyon nou an. Li pa ouvè pou re-entèpretasyon pa yon lòd egzekitiv oubyen pa yon dekrè prezidansyèl. Esè ke Trump ap fè pou l kapab kraze dwa fondamantal de sitwayen ki fèt nan peyi Dèzetazini, non sèlman li ilegal, men li trè danjre. E medam e mesye pandan ke nap pale la a, genyen 18 eta ki deja pote plent kont nouvo prezidan an pou lwa sa yo ke li sinye yè lan e gen anpil lòt osi ki deja prepare pou yo prezante ka pa yo tou.

Gen yon lòt lòd egzekitiv ke Trump te sinye, se kote ke l deklare moun sa yo k ap antre nan peyi a, se anvayi ke yo vin anvayi peyi a. Mwen te pale de sa. Sa li bay Trump yon dwa pou l itilize militè l an pou al atake imigran sa yo. Sa li menm tou gen 4 lòt eta ki deja pote plent nan lajistis kont lòd sa a. Ou kapab wè ke administrasyon Trump lan pral vrèman okipe nan defann tèt li e se posib bagay sa yo pral anpeche l akonpli anpil pwomès ke l te fè. Finalman, gen yon lòt bagay ke Trump fè ankò, medam e mesye. Nou konnen lòske Trump te sou pouvwa a premye fwa a, Trump te pase yon lwa pou yo separe fanmi Yon bagay vrèman vre ki te kriyèl. Kote ke yo pran pitit ou, yo voye l yon kote, e yo pran ou, yo voye ou yon lòt kote. Jiska jodi an la, medam e mesye, se pa de timoun ki poko kapab reyini avèk fanmiy yo. Joe Biden te pase yon lòd, lè l te moute sou pouvwa a, pou chache timoun sa yo, pou reyini yo avèk fanmiy yo. Medam e mesye, Apèn ke Trump moute yè la, li deside pou li ranvèse lwa sa a pou anpeche ke paran yo jwenn timoun sa yo ke yo te separe. Nan tande byen, sa a pa gen anyen pou wè avèk ilegal imigran. Sa a li se yon bagay imanite. Li tris paske pa gen yon fanmi ki ta vle pèdi pitit ou.

Men sa m pral di a tout moun ki ilegal Ozetazini. Silvouplè, chache konnen dwa ou. Menm lè yo pral depòte ou pa gen pwoblèm men yo depòte ou selon lalwa. Pa kite moun abize ou. Gen anpil, anpil òganizasyon ki la pou defann dwa ou. Li, fè rechèch. Al, al sou sit ACLU pou w kapab konnen dwa ou e èd ki disponib a ou menm. bagay yo pa fèt vèbal konsa Ozetazini. Malgre tou sa ki n tande, pa fè kè w sote. Lèzetazini wè bagay sa yo deja. E jodi an la, medam e mesye, gen anpil moun ki prè pou defann dwa w. E se youn dè rezon, lòske w yon pèp ap vote kont pwòp enterè l, sa tris. Nou pa vle rasis Ozetazini, nou pa vle divizyon. Nou ta vle blan avèk nwa yo ini ansanm pou kreye yon peyi tout bon. Men reyalite a sèke medam e mesye, jodi an la a, rasis la li egziste. Li enpòtan pou genyen reprezantasyon moun ki sanble avè w, moun ki gen menm eksperyans avè w, moun konsa, fanm, fanm nwa, gason nwa, moun ki sot nan tout peyi, imigran, men ki ranpli yon pozisyon dotorite Ozetazini e ki rekonèt ki eske yo ye, ki pral batay pou dwa w. M konnen byen, anpil moun pat vote pou Kamala Harris paske l son fanm. Paske l s on fanm nwa. Gason nwa ki pat vle vote pou li paske l s on fanm. Menm kote a yo vote pou Trump e yo pa menm sonje ke Trump pa kè de moun nwa. Li pwouve sa plizyè fwa. Li pa yon sekrè ankò. Men paske l pwomèt li pwal mete lajan nan pòch yo, yo di pa gen pwoblèm, an nou pran Trump. Paske l pwomèt li pwal depòte imigran, pa gen pwoblèm, an nou mete Trump. Men sonje sa m te di yè, pandan ke w ap eseye detwi dwa yon moun, ou kapab detwi dwa pa w menm kote a. Men erezman, gen de moun, tankou Anthony, tankou James ki deklare yo pap chita sou men yo pandan ke dwa moun ap abize e yo pwal travay pou asire yo ke chak grenn moun kap viv sou teritwa Dèzetazini, kel se imigran, kel pa imigran, kel legal, kel pa legal, men dwa moun sa dwe respekte el dwe resevwa pinisyon. selon sa ke l fè, men pèsonn pa gen dwa, menm prezidan an, pou l abize dwa sa yo. Non pa m se Abner Gelin pou Haitian Public Media, pase yon trè bòn joune, ke Bondye gade w.